Alò nou gen Michael Michael ki parèt nan kay lan la donk ekoute fè map diw bonswa nan lakou a se pa kay lan One love brother. Anfòm sa kap fèt la menn. Ebyen kote yo menn kisa sa di pou brother twazyèm jou nan festival yon gran festival nan lakou Montréal konsa ke twazyèm jou a ou patisipe. Bon monchè map diw byen ke festival Montréal la se te premye festival kem te patisipe lèm te tounen avèk Vibe so mte yon ti jan emosyonèl ladanl so son bagay espesyal li te pou mwen so sa fèm plezi anpil ke pou twazyèm fwa ke m gen chans patisipe nan festival sa. Sa vle di ke nan tout festival yo, m sou 2 fwa, se festival sa ki anvan. Sa vle di, premye festival nan twazyèm toune a, se festival sa. So, sa fè m plezi man. Yo, premye jou, dezyèm jou, twazyèm jou, li pa madè. Moun Monreyal ban m yon love ekstwòdinè. So, la, m pa p ba w manti, m enjoy sa amò. Yeah, men nou konn, nou wè ke vay poko pase la. Kisa ou pote pou moun yo? Kisa ou sere pou moun yo? M konn ou pa p bay sekrè, men di m ki atant ke ka gen la. Bon m panse ke m nan pwen sa m pa oblije ap vann bro a kòmsi moun yo konnen ke kòmsi yo se yon festival li ye moun yo gen atant yo ou konprann moun yo ap tann yon seri de aktivite. Nap kite sa kòm yon sipriz.
N ba yo nap ba yo love la donk sèl bagay m ka di w se ke nou travay nou prepare yon bagay e nou pa ka tann pou nou pataje li. Donk nou konnen ke ou soti sa fè lontan kote ke ou soti nan carimi men depi Michael ouvè bouch li tout moun deja konnen kisa li ye se Michael. Carime. Donk eske ou toujou kenbe menm fòma Carime an ou vle ou wap chwazi yon fòma ki idantik avèk Vibe? Bon sa vle di ke sèl bagay ke m kenbe de Carime petèt se se strikti ekip la, yon batè, yon tanbou, yon klòch, 2 kibòd, yon gita, yon bas. Sa vle di petèt sa e petèt le fèt ke Noldy tounen e lè Carime te fèk fòme nou te gen basis sa ki vin t ap bouje devan donk petèt ou ka di se sa men m panse ke apre sa nou evolye. M panse ke Carime se yon bagay m pap janm ka ka efase nan istwa w menn mwen menm jiska prezan oh carimi carimi carimi gen moun ki pa menm konn nom yo rele m carimi telman ke carimi an se te yon bagay ki te pwisan donk mwen m aksepte l li fè pati de mwen jodia ou konprann mwen te yon manb vreman ki te enpòtan ki fè pati de sa carimi te te te te bay pandan tout ane ke l te egziste yo so m aksepte l menn jodia vayb moun yo ap moun yo apresye vayb la moun yo akeyi vayb la a bras ouvè so nou nap kontinye nap avanse. Donk kisa nou menm nan Ecoute FM ou tout fanatik Vibe yo kapab atann m pa di pou ete an paske ete an pral fini la nan jou kap vini yo kisa piblik lan kapab atann de Vibe kòm yon pwodui nou konnen albòm nan poko espire paske nou stil ap konsome l men kisa nou ka jwenn pou rafrechi an kenbe piblik lan ale l. Bon sa vle di ke nòmalman la m gen videyo avèk Baky avèk Niska ki fèk soti m te gen yon mizik ke m te fè avèk Kòmsèl Crew Martinique Ki te soti pa twò lontan. Donk la e nou gen album Shedley a, Djaz la, Volume 9, k ap soti an septanm. M chante mwen, m kwè nou gen 3 mizik sou li. Donk sa pral yon ti bagay, yon ti jan nouvo. But m panse ke album nan gen kwa 14 mwa, 15 mwa depi ke l soti. M panse ke avèk 13 mizik, gen ti bagay, gen ti bagay toujou pou moun yo konsome. Donk la m ka di w ke franchman nou ap travay aktivman sou pwochen vibe la. Bon ou konn bagay yo deja. Depi manje a pa pran koulè nap chèche a nou pap lage donk nap travay nap fè sa n gen pou n fè a epi lè kou vayb la pare pa enkyete w nap pataje l. Ebyen brother nou pap kenbe w twòp paske nou konnen gen anpil lòt jounalis piblik ki vle fè foto men dènye kesyon nap paske nou konnen ou se ayisyen natif natal peyi nou ap travèse yon kriz ki konsèy ki sa w kapab voye pou peyi nou? Map di w e èske w tap sipòte vayb si m tap kanpe devan w?